Letènèl se letènèl ki konn fè wout la Bondye fè wout Nou konnen istwa sa a byen se istwa pèp Israyèl kap soti an Ejipt nan esklavaj aprè 400 zan Letènèl pran pèp lan lap kondwil e pèp lan rive devan lamè wouj dezè adwat dezè agoch e farawon ap vini avèk lame li le grand armé a lepòk ap swiv pèp sa ki pa gen anyen kòm zam fizik poul defann tèt li. E Letènèl konnen pèp la prale dirèk fas a lanmè a. Li konnen, paske se Bondye ki Toupuisan an. Li se Letènèl lèzame, li omnisyan, li konn tout bagay. E lè pèp la rive devan Lanmè Wouj lan, menm jan anpil nan nou konn abitye di li, pèp la wè lanmè a, kè l ap sote, li mande ki sa l pral fè. Se pou nou konprann sa, pèp la se yon gwoup moun yo ye, pèp Izrayèl se yon gwoup moun. Yo rive devan lanmè wouj lan, yo pa wè ki wout pou yo fè ankò, kè y ap sote. E se poutèt sa Letènèl di nan vèsè 15 lan, Poukisa tout kriye sa a? A, Letènèl di, bon, dakò, m tande n ap kriye, men poukisa pil pawòl anpil, pil kriye sa a? Poukisa pè a? Li di, Di pèp la mache. Anfan Izrayèl yo, mache. Se lòd sa Letènèl te bay. Mache. Epi, Letènèl di, Ou menm, Moyiz, leve baton w lan anlè e etann li sou lanmè a. Fann lanmè a. N tande, Leve baton an, lonje l sou lanmè a, epi fann lanmè a. Poukisa Letènèl ap fè sa? Letènèl di, M ap fè sa paske m bezwen fè glwa m eklate. Se pou la glwa de Letènèl sa ap fèt. Tout sa n ap fè nou dwe fè l pou la glwa de Dye. Tout sa k ap fèt nan lavi nou dwe fèt pou la glwa de Dye. Se pa pou la glwa pa nou, ni pou la glwa yon zanmi oubyen pou la glwa entèl. Tout sa k ap fèt nan lavi nou, li dwe fèt pou la glwa de Dye. Letènèl di, Fann lanmè a. Èske w konnen Èske w konnen genyen yon lanmè ki konn abitye fann deja? Gon moun ki konn fann lanmè deja? Ou konn tande lanmè fann deja? Ou konn wè lanmè fann deja? Non. Sèl Letènèl ki fè l. Paske se li menm ki kreye tout sa w wè ki egziste yo. L gen pouvwa e dwa otorite sou tout. Men sa mwen vle di w lan, se ke Letènèl fè wout. Nou pa di w Letènèl konn ki kote gen wout pou l mennen w al pase non. Nou di w Letènèl fè wout. Sa vle di ke Letènèl son bagay tou nèf lap fè. Li pa al pase nan wout moun, ap veye anba fil moun pou lal pase di la gon ti wout. Non, se pa Letènèl sa map pale w. Map pale w de Letènèl ki konstwi yon wout tou nèf. Avan je w bat, wout lan konstwi tou nèf. Letènèl fè wout. E Letènèl fè yon wout nan lanmè a, li separe lanmè a, li fè pèp Izrayèl pase apye sèk. Se pa nan bato l te fè yo pase, se pa naje l te fè yo naje, men li fann lanmè a, tè ki anba lanmè a parèt, Epi pèp la ap mache nan mitan de miray dlo. Se Letènèl ki fè l. Li fè yon wout tou nèf. Se pa yon wout ki te egziste Letènèl al pase ladan l. Li fè wout li. Paske se Letènèl ki fè wout. E li di, Avanse nan mitan lanmè a, pase. E Letènèl di m, M ap fè sa pou glwa m ka eklate. E li di pou, Letènèl di pou w kapab fè Ejip konnen menm se li menm ki Letènèl la, paske se konnen yo pa konn kiyès. Li di, N apral fè kè Farawon di pou l rantre nan lanmè a. A! Lè w pa plase w nan move pozisyon oubyen w vle plase w anfas Letènèl, se pou malè w. Se pou malè w. Ou pa ka batay avèk Letènèl vre. Enmi an pa ka batay avèk Letènèl. Se pou malè l. Sa vle di ke lè Letènèl fè wout lan pou ou menm, Enmi an pral gen foli pase ladan l, se pou malè l. Paske Letènèl bati yon wout pou ou, on wout tou nèf li fè. Li pral pase nan wout moun, se nan wout pa l li fè, li kreye wout li. Nan moman menm ou nan sitiyasyon, Letènèl louvri wout pa l, epi li di w pase. E pandan l ap fè w pase a, wout la ap fèmen pa dèyè paske se wout ou li te kreye, li kreye wout ou pou ou. ki pa bay moun pase ladan l, e sitou moun ki konprann pou yo vin detwi sa ke Letènèl fè a. Alò, Letènèl fin fè yon bagay pou la glwa de li menm, epi pou yon enmi konprann, li pral e sakaje sa, oubyen li pral pètibe sa. Non. Letènèl kreye yon wout pou ou, tou nèf pou pase, epi li di enmi an, ou p ap ka pase ladan l. E se pa la sèlman Letènèl kreye wout. Nou konnen ke Letènèl li kreye wout tou nan Jouden an. Paske Letènèl se wout li fè li menm. Li fè wout. Se pa wout moun li pase ladann mwen di w ankò. Letènèl kreye wout. Li di w lap fè wout avè w. Paske nou chante chan an. Bondye konn fè wout. Kote k pat janm genyen wout. Ou tande sa w di? Bondye konn fè wout kote k pat janm genyen wout. Kidonk se pa nan tras wout pa moun la l konstwi, se wout pa l li fè tounèf. Jozye chapitre 3 vèsè premye a senk di nou Letènèl pase nan Jouden an. Letènèl ouvri Jouden an bay pèp Izrayèl. pou l pase. Letènèl fè wout. Pa t gen wout nan jounen an. Non, se pa a la naj non l fè pèp la pase. Se pa nan bato non l fè pèp la pase. Li fann Jouden an epi l di pèp la, Pase. Paske se Letènèl ki konstwi wout la. Se li menm ki konn konstwi wout la. E Letènèl se pa yon sèl wout, se pa dezyèm wout sa a sèlman l te fè. Letènèl te fè yon lòt wout ankò nan pil wout ke Letènèl fè yo. Li fè yon wout nan Jozye chapitre 6 vèsè 20, n ap li sa a.

A, ou kapab konprann. Son, se wout, se 360 degre wout ki genyen. Paske lè w fè tout wonn Jeriko, se tout miray Jeriko a nèt ki tonbe. Se pa yon, yon pòsyon, yon bout tonbe, yon ti twou fèt pou pèp la fofile nan twou non. Letènèl kraze tout miray alantou Jeriko. Pèp la gen kote pou l pase tout kote nèt, tout alantou Jeriko, twa san swasant degre wout Letènèl kreye pou pèp Israël rantre Jeriko, paske se Letènèl ki fè wout. Se pa t nan pòt la non L te fè pèp la pase. Letènèl pa fè pèp la pase nan pòt. Kote jeri moun jeriko yo di se la pou moun pase pase yo menm yo fon rout pou moun pase letènèl di non humm m pa itilize rout pa moun map fè rout pam letènèl kraze tout miray la nèt kelkeswa kote ou vle pase a wap pase tout kote pou rantre jeriko paske se letènèl ki fè rout la. Men sonje ke ki jan wout sa yo fè kreye, se nan obeyisans. Paske, ou sonje, Moyiz, Letènèl te di Moyiz, leve baton an. Li obeyi, leve baton an. Epi, Li te di pèp la, Mache, pèp la mache, anfas lanmè a. Kisa w pral fè nan yon lanmè ki move, ou pa konnen, men Letènèl di w avanse, w avanse. Li di Moyiz, Leve baton an. Letènèl di Moyiz, Leve baton an. Moyiz obeyi, li leve baton an, epi li fann lanmè a. Se nan obeyisans lan wout lan kreye. E lè nou gade nan Jozye chapitre 3 vèsè premye a senk lan, Letènèl bay menm lòd la. Li di Jozye, Mache, mete lach Letènèl la devan, epi mache. Jozye avèk tout pèp la obeyi, epi wout la Letènèl kreye l. Se pa pwoblèm wout non ou genyen, ou gen pwoblèm obeyi a Letènèl. Depi ou tande vwa Bondye di w fè yon bagay, ou fè l, men wout ou kreye. Letènèl ap bati wout la pou ou. Se nan obeyisans lan wi pou al jwenn wout li. E lè nou gade nan Jozye chapitre 6 lan kote Letènèl ap kraze miray Jeriko a, Letènèl di pèp lan, gade mete l'arche de l'Etènèl la devan epi mache, chante, toutotou de Jeriko pandan 7 jou. Pandan se setyèm fwa a wi sa fèt. Men depi sou premye fwa, de twa, kat, senk fwa, monchè, ou t ap kanpe, paske ou t ap di, monchè, ou woule twòp, e, si gen yon bagay ki t ap fèt, li t ap fèt. Men non, Letènèl pa di w kanpe, l di w kontinye mache, kontinye mache, paske se li menm k ap kreye wout lan. Poukisa? Pou glwa l ka eklate. Bondye nou an se Bondye ki fè wout la. Se Bondye konn fè wout la kote pat janm te gen wout. Se pa nan rès wout moun Letènèl pral fè w pase, men l ap fè w pase nan wout pa w tou nèf. E enmi an pap ka rantre ladan l, paske si l rantre ladan l, menm sa k te rive Farawon avèk lame l la, se li menm k ap rive enmi an tou. Nou espere ke ou sèvi Letènèl fidèlman e obeyi a Letènèl, e Bondye nou an lap kreye wout pou nou menm. Nou kite ou la jodi an, nou espere pale avèk ou ankò yon lòt fwa, si Senyè a poko rele nou, si Senyè a poko retounen, nan lòt meditasyon. Bondye beni nou. Amen.